96 èm sòti cho a ki rantre lakay ou Tout moun kap monte sou Facebook la Nou konn modòd la deja Fanbez yo Depi w monte ou pataje ou fè premye gòl la Ou like ou fè dezyèm gòl la Ou kòmante pou fè twazyèm gòl la Son triple l ye E si w vle an dènèt pou fè kwadriple Donk pou fè w katriyèm gòl Ou depoze etwal pou Chichi Game over. Merci a tout moun kap monte tou sou Instagram nan, kap kòmante, kap like, kap DM live la, merci pou sipò nou, merci paske nou kwè nan pwojè a, merci paske dè l depa nou te avèk Shishi Game Over e jiska prezan nap fè chemen an ansanm. Shishi Game Over ki se show live ke n pote pou ou chak lendi, mèkredi, vandredi, nou live sou Instagram, nou live sou Facebook e nou gen repriz yo tou ki fèt sou chanèl YouTube She Love Bere an. an atandan ke nou modifye orè la. Jan nou te anonse, jodi a nou kòmanse ak gwo solèy, nou repran orè abityèl nou, paske lè nou te lanse show a le 12 jen 2021, pardon 2020, se te a 6 zè, nou te mete l 6 zè 30, donk nou repran orè inisyal nou ki se 6 zè 30. Donk ou menm ki konn yon moun ki konn branche anpetan, al nan DM li,

tout sa w bezwen, televizyon, se pwodui Panaz pou achte, e Panaz pwodui l yo disponib anpe patou, notamman nan 3 magazen Mikado yo, Mikado Dèlma 46, Mikado Dèlma 31 ak nan Mikado ki sou wout Ayewopò lan. Mèsi a Emili ki makiye nou, mèsi a Bòbisò ki abiye nou, mèsi a tout lekip de Chichi Game Over, Greg, Christian, Delfort, Triyo Majik Mitan Tèren an, Epi jodi an, nou genyen Derline pou la premyè fwa an 2021. Nou sòm beni. N ap lanse avèk premye sijè nou. Nou wè m pa fè ribrik yo. Nou jis ap fin vrèman aranje sèten choz pou nou sèt up orè 6 zè 30 nan nèt pou n jere sèten choz teknik. Epi nòmalman oplita vandredi nou sipoze rekòmanse avèk tout ribrik nou yo. Donk nou pral lanse avèk klasiko, dezyèm klasiko sezon an ki te fèt nan okazyon trètyèm jounen chanpyona Despay, donk ki te fèt nan Centre Alfredo Di Stéfano an, Real Madrid t ap jwe fas a FC Barcelone. Yon ekip Real ki bay Barça tikè ale retou 3 a 1 alale o Camp Nou, 2 a 1 o retou nan Centre Alfredo Di Stéfano. Yon ekip Real ki te solid defansivman e ki te trè danjrez sou faz de kont yo. Donk Real, sa plan Zidane nan te ye, se te kite Barça fè jwèt lan, fè Barça gen yon sansasyon de dominasyon, de metriz de match la, epi yo menm y ap aplike plan yo an. Donk kite inisyativ jwèt lan nan men katalan yo e opere par des contres

ki pran w ba lo dan laks, li fè akselerasyon an, l ap pral dekale adwat pou Lucas Vazquez, Lucas Vazquez ki t ap jwe kòm aryè dwa pou Real nan Clasico a, ki santre o premye poto pou Karim Benzema. Karim Benzema se, mwen t ap di l vandredi, m ap retounen di l la ankò, pou mwen se la meyè sezon de Karim Benzema nan Real Madrid.

Donk se sa ke Karim Benzema te fè, yon superbe goal de Karim Benzema ki debloke sitiyasyon an pou Real Madrid 13 tièm minit. Barcelone mwen de kan de yo ta pral pou yon dezyèm goal avèk yon kou fran de Toni Kroos, li se Vinicius, Vinicius kal eseye pase defans Barcelonais lan ki jwenn yon kou fran nan rantre surface de reparation an. Yon kou fran men vrèman trè chanseu gòl sa, kou fran Toni Kroos dabò kal devye nan do Serginho Dest answit kal devye nan tèt Jordi Alba ki te pratikman sou liy la. Donk kou fran balon an rantre gòl kanmèm, 2 zero pou Real Madrid ki te klinik e se justeman sa pa egzanp ke yo te montre fas a ekip Liverpool la an Champions League madi dènye Yo pwofite de okazyon ke yo kreye. Yo pa kreye twòp okazyon pase sa, men yo te trè efikas, notamman an premyè peryòd pou kote ke se sou 2 tir kadre ke yo fè nan mitan an epi ke yo jwenn 2 gòl la. Donk Barcelone gen tan an gran difikilte, te gen lapui, kondisyon klimatik yo te difisil, yo a leksteryè epi advèsè la gen tan ap mennen sou yo pa 2 gòl a 0. Epi apre sa ekip alo ekip Real Madrid lan ankò avèk Vinicius, Vinicius ka pral pati sou kote goch lan pou l pase defans Barcelone nan epi jwe Valverde. Valverde li menm ki te adwat ki resevwa balon an, ka al met yon frap, frap Valverde an ale sou poto a, balon an vin jwenn Lucas Vazquez ki t al bite malerezman sou Marc-André Ter Stegen. Donk si n ap kont avè m, An mwen de 35 minit Real Madrid jwenn 3 vrè okazyon gòl malgre pandan se menm tan Barça te gen 70 pousan de posesyon. Donk se sa fè n di w ke Real Madrid twonpe FC Barcelone sur toute la ligne. Yo fè Barça kwè ke se yo menm kap jere dosye a. Yo fè Barça gen enpresyon ke se yo menm k ap dikte le ton nan Clasico a, e poutan, de manyè astisyez se yo menm k ap fè rezilta. An mwen de 35 minit, 3 okazyon gòl. Trèzyèm minit yon louvri skò pa Benzema, ventuityèm minit yon koufran, ou kapab di tout sa w vle, balon devye 2 fwa, li fè gòl. Donk yon koufran Toni Kroos, sa fè yo 2 zewo. Epi nan 34 yèm minit, Vinicius destabilize defans barcelonais lan, nou konnen ki toujou pwonab, dayè li jwenn Valverde k mete premyè frap lan, poto a sove Barça, epi balon an ka jwenn Lucas Vazquez ki bute sou Ter Stegen. Donk si se pat poto sa, dè la 34 ème minit Real Madrid tap gentan 3 zero sou FC Barcelone. Donk Barça ki gen kontwòl balon an, Barça ki tap fè jwèt lan men dèfwa se te vrèman moribond. Yo pa kapab pase defans Real Madrid lan. E si n fè yon ti pase sou Real, nou sonje nou tap di sa nan Game Over vandredi nou tap di ke nòmalman Real ta kapab jwe avèk Vazquez, Militao, Nacho, Mendy, trio majik lan, Casemiro, Kroos, Modric epi devan Asensio, Benzema, Vinicius se sa nou te di. Men, mwen te pran leswen pou m te nyanse pou m te di nou ke pa etone w si w wè yon moun tankou Zidane li ba w kou Marcelo oubyen yon kou Valverde. Nèspa, Christian? Nou te di sa. Zidane se moun li varye bagay yo nan men Koeman, li ba w youn nan kou sa yo, epi bay kou Valverde a. Sof ke mwen m te panse si l t ap bay kou Valverde a, se nan mitan teren an l t ap bay li, se pa t ap nan atak. Donk, li mete Valverde nan yon double role. Ok? Lè ekip lan nan rar posesyon ke yo genyen nan match, li la kòm elye dwa lè ekip lan gen balon an. Imedyatman ke ekip lan pèdi balon, li gentan la kòm yon sòt de rekiperatè ki sou koulwa dwò la, koulwa dwò a padon. Donk se sa ke li ta fè avèk yon doub fonksyon. Li la pou l kreye siyon, pou l atake, epi li la tou.

avèk Minguesa nan defans, eksetera, Langlè, mitan teren te gen Pedri, e te genyen Sergio Busquets, piston dwa se te Dest, piston goch se te Alba, Messi jwe anpe rekile parapò a Dembele, ou santi li te pou kont li, nwaye devan, E Dembele pral plis ou mwen rantre nan match lan vre, se lè ke Barça abandone 3 5 2 a pou monte avèk Griezmann epi pou vin jwe avèk 4 defansè. Donk lè sa Mingueza de tanzantan eseye konbine sou lèl dwat lan avèk Dembele. Donk pou nou retounen sou Barcelone, Barcelone 70 pou san de posesyon, byen avan ke Real Madrid louvri skò 10 zyèm minit yo te gentan jwenn okazyon, Real Madrid mennen 3 minit apre sou yo, 16 zyèm minit Barcelone kreye okazyon, 37 tyèm, 41 nyèm, 45 yèm, yo kreye okazyon men a chak fwa yal tonbe sou yon defans madrilèn solidè e solid ok se 2 bagay diferan wi solid e solidè. Eder Militao avèk Nacho Fernandez yo ta pe mèt vrèman anpil dout sou chanyè santral sa paske se pa chanyè tip ekip lan. Paske, de kote Varane gen kowona, de lotre kote Ramos blese, fòk Zidane te jwenn yon solisyon. Donk, menm pè santral sa ke l te mete fas a Liverpool, ki te netralize Sadio Mané, ki te rann transparan Diogo Jota a, se menm pè santral sa a ke l mete ankò. E li fon travay, Lucas Vazquez, ki kòmanse final, alò tou nou lateral dwat nan men nou la, nou tout konnen Lucas Vazquez son elye, men le fèt ke l tèlman jwe kòm lateral avèk yon sante frajil ke Carvajal genyen pandan sezon an, ke ou gen enpresyon ke l tounen yon lateral dwat tip. Donk Lucas Vazquez avèk Valverde. Se ki se pase se ke le fè ke Valverde sou lèl lan, ebyen Vazquez pa monte vrèman jan l konn ap pede monte al santre, monte debòde santre. Sa l kite pati sa e mwatye teren sa nan men Valverde. Li menm li rete nan mwatye teren pa Real Madrid la. Donk imedyatman ke Barcelone ap atake, sa Valverde fè? Li desann. Vazquez te gentan la, donk n ap konte Valverde desann sou lèl dwat lan, Vazquez, sa fè 2, Militao, sa fè 3, Nacho, sa fè 4, Mendy, sa fè 5. Nou mèt al regade match. Donk, lè Barcelone di, wi m pral mete presyon sou Real, Real pase tou kareman a 5 defansè. E kant sa a, ok, kant enprevizib sa a, kant Valverde a, Koeman fè tout match la ap reflechi avè l. Li reflechi anwo, li reflechi anba, li reflechi agoch, li reflechi adwat. Li fè chanjman. Li chanje sistèm. Dezyèm mitan l di bon ok Zidane, se kan menm mwen menm Ronald Koeman, m pral pale avè w. Li fè chanjman. Li retire Dest, paske Dest avèk Alba, fo le dire, yo bay anpil espas. Paske y ap jwe kòm demi lateral, kòm piston, respektivman adwat e agoch. Ebyen, yo sa vle dire ke yo pozisyone trè wo sou tèren. Donk a chak fwa ke Barcelone pèdi balon an, donk mesye sa yo toujou Trè wo. Donk yo pa menm nan zòn li imedyat la. Donk ou imajine yon boulva ki gen sou 2 lèl Barcelone yo. Donk, Dest, wo, Alba, wo, balon pèdi, epi gen yon boulva. Vinicius pa mande mye sou koulwa Dest la. Valverde pa mande mye sou koulwa Alba. Donk, se boulva ki genyen e ekip Real Madrid la ki pwofite de trè peu de posesyon. ke yo jwenn nan match la, sitou an premyè peryòd kote ke Barça ap jwe yon bèl ti foutbòl, se vre, yon bèl ti foutbòl, yon ti foutbòl nayif paske pa gen yon moun devan ki pou fè desizyon an, Dembele se yon jwè dèl ke li ye, yo mete l pratikman se li ki te nèf ekip la, nou konnen se pa son pwen fò skore, li fè gòl wi paske se yon jwè ofensif, men li pa yon serial bitè si m te kapab di l konsa. Pataje, kòmante, pataje, kòmante, like. Y ap avanse. Donk, mitan an fini, byen avan mitan an fini, fò k nou sonje kònè an Messi sa. Kònè an Messi ke l fè trè, trè rantran, malerezman pou li, ki te ale sou poto a. Donk, mitan an fini 2 a 1. Dezyèm mitan, Barcelone pral fè chanjman. Antoine Griezmann ranplase Dest, sa k fè ke Barça abandone 3 5 2 a pou vin jwe avèk 3 atakan devan an. Grisou, Messi avèk Dembele. Epi. Yon jwè tankou Minguesa, Minguesa ki tap jwe nan defans a 3, ebyen li pase kòm aryè lateral dwa. Donk Barça ki te vle gen gwo batay mitan tèren an, li plen mitan tèren l nan moun avèk 5 moun, sa pa bay rezilta l tap chèche a, ebyen Koeman al eseye poze kesyon sa a Zinedine Zidane avèk Antoine Griezmann. Antoine Griezmann pat pot chanje gran choz paske Ke se swa lè Casemiro, lè Kroos, lè Valverde, yo pa menm kite kòm si pou ta wè Militao, pou ta wè Nacho depase pa lè zevènman, yo gentan fè premye travay la, premye travay de rekiperasyon yo gentan fè l. Donk yo fè echèk a plan Barça malgre ke Koeman te chanje. Mwayennan. yo pouse fòk nou dil pou yo te fè gòl paske Barça e eske 2 2 an se patap score ki pi juste pou match la paske Barça te fè yon byen meyè 30 minutes nan dezyèm mitan m di sa paske lapli yo tèlman vin deranje ekip yo ou santi jwè yo lan e kòmsi m ta di w Pedri di twòp lapli l pa kapab ankò van an preske jete Vazquez Messi mayo l lan fè glas yo di Messi ap tranble se fanatik Real wi mwen m tou lage sijè a pou nou. Banm tou lage sijè a pou nou Banm tou lage sijè a pou nou Ant Real, Barcelone, Atletico kiyès nou panse kap ranpòte Liga poukisa? Ant Real, Barcelone, Atletico Madrid kiyès ou panse kap ranpòte Liga poukisa? 37, 26, 85, 47 wap kapab rele toutalè nan Chichi GameOver pou pale avèk Chichi pou di nou sa w panse. Sijè a je repran 1 kalmman nou pa prese. Ant Real, Barcelone, Atletico Madrid kiyès ou panse kap ranpòte liga? Kòman? Bizou Gregy. Mwen bay sijè a konsa paske kounye a son lòt liga. Afè an desanm lè chanpyona a te kanpe, Atletico te gen 8 pwen anplis Barcelone nan, sa pa egziste ankò. Mentnan se 2 pwen ki separe Atletico ki lidè de Barcelone ki twazyèm. Yon grenn pwen ki separe de Real Madrid, sa vle di ke Liga aktyèlman la, li nan kafou limyè wouj e lalu. E lalu. Kafou limyè wouj lalu, sa vle di nan lari an la, Barcelone ka prann, Real ka prann, Atletico ka prann. Donk kòm se ansanm nap fè show a, mwen avèk nou nou fon sèl, men sijè a, ant Real, Barcelone, Atletico Madrid, kiyès nou panse kap ranpòte Liga? E fòn dim poukisa wi, poko kòmanse rele, lè poun rele map fè nou konnen. Paske fòn avanse. Donk moute nan dezyèm mitan an, Grisou moute, Barcelone pral jwenn rediksyon skò lan pa Oscar Mingueza. Jordi Alba ki t ap santre pou santre an premyè mitan, ebyen sèt fwasi l fè yon sant ki mache. Lentèlijans de je d'Antoine Griezmann pou bokou nan gòl la. Paske Griezmann te kapab jwe balon e pa gen anyen k di l ke l t ap fè gòl la. Donk sant avèk Jordi Alba, Griezmann fè konsa. anba ladan l epi l kite balon an pase pou l al jwenn Oscar Minguesa, se pratikman a ti pya l ke li fè gòl sa, Minguesa ki te mete tir sa kote l te ye tou prè liy de but la paske Minguesa te nan 6 mèt lan nan moman ke balon an vin jwenn li a. Donk rediksyon skò, nou nan 61 nyèm minit, lespwa rejayi nan kan ekip Barcelonèz lan paske yo wè ke 2, 2 a li posib vrèman. Ebyen Real Madrid, yo deja sot nan yon dyèl vrèman eretan fas a Liverpool, yo nan yon sitiyasyon kote ke lapli an miltipliye nan dezyèm mitan an, gen anpil van, fizikman yo santi y ap bese, men yo di ok, Barça men bou nou jwe, epi Real rete nan 30 mèt pa l la. Real rete nan 30 mèt pa l la kote ke yo di ok, pa rakou nou pral atake. Depi nou jwenn yon balon, 4 pas maksimòm nou sipoze nan sifas de reparasyon Barcelone nan. Men avèk jan tèren an te vin ye ki ekstrèmeman tranpe, li pa t osi fasil ke sa. Antouka Real rekile nèt e Barça ap fè fòsin nan, ap pouse afon pou wè kòman yo kapab rive jwenn gòl egalizasyon an. Mingueza, 71 ème minit, pral mèt yon frap nan yon angle, nou kapab di nan yon ti tou. balon pase, malerezman pou li, li bat gòl. Men byen avan sa, Real Madrid te gen posibilite 3 1 an. Ronald Araujo manke bay tèt li gòl. Piske se te Araujo, e se te yon jwè tankou e Clement, se te Mingueza, se trio sa ki kòmanse nan defans lan pou Barcelone. Donk Ronald Araujo, Uruguayen, son premye Clasico, li manke bay tèt li gòl sou yon sant de Vinicius. Vinicius ki pa fè gòl se vrè, men l te tè kò de kay sa mobil. Li te trè remua sou koulwa goch li. Epi byen avan aksyon sa tou, nan 62 zièm minit, Vinicius te mete yon tir sou poto. Donk Real Madrid jan n di yo kite inisyativ jwèt la a Barcelone, epi yo menm 3 4 pas yo gentan mete Barça an difikilte e nou konnen Barça pa repite pou yon ekip trè solid pase sa. Donk, Real Madrid, aprè ke nou fin rive nan 70 zyèm minit, yo prèske pa gen okazyon ankò, y ap jere 2 1. Kondisyon klimatik yo pa t an favè okin de, okin nan ekip yo. Barcelone ap pouse, pouse, pouse, pouse, epi Real ap fèmen, fèmen, fèmen, fèmen, fèmen espas yo.

e Real Madrid kiyès ou panse kap ranpòte liga a e fò di nou poukisa. Donk tout moun ki nan live la la nou konn modòd la deja. Eberson David e m salye ou ki nan live la. Alò Eberson David di gen Barça, Atlético Madrid, gen Real Séville kap fèt nan 35 èm joune a. Mwen di nou sa deja si nou pase sou la lun la anba lun an nap wè liga a chita. Sa vle di ke nan la rue la tè plat nenpòt ekip yo kapab pran. Son fason pou moun yo konprann wi Greg. Al chèchel pou wèl. Franchman. Ok Derline Derline la jodi an Derline di nou an ale an ale an ale pataje kòmante pataje kòmante m salye Rudens Fredy ki nan live la pataje kòmante Carrie Paul depi w monte nan live la se pataje pou chichi kòmante like voye ti kè tou voye anpil ti kè Dodley Willy si w bezwen m envite Jako m ap envite Jako pou nou epi m ap retounen la si nou ta pran de jwè ki te trèzenpòtan nan match la defans real la tèlman fè yon travay remakable, sitou milye tèren Real la tèlman bloke, men vrèman yo bloke sa n te kapab di transmisyon balon antre milye tèren Barça e atakan Barça. Se pa pou san rezon ke nou di ke Dembele te sèl, ke Griezmann pa jwenn opòtinite. Messi oblije desann li menm kòm li gen kapasite pou sa, ok, gen plizyè para, anfèt, Kòm te ka di sa, panopli nan jwèt li, li kapab òganize jwèt, li kapab jwe kòm 10, lè l te pi jèn li te konn jwe kòm elye dwa pa egzanp, epi li desann li vin chèche balon. Messi vin chèche balon, men lè Messi vin chèche balon, fè koukouy sou li. Fè koukouy sou li, donk li pa menm kapab jwe vrèman pou Dembele. Se yon fason pou n di ke plan Zidane nan li te mache, li te mache trè byen. Donk, si n ta pran Benzema, Benzema l ap jwe byen. Kilè sa map fè blag avèk Esther Rézy sou Twitter, lap dim ke Bens e timoun mwen an fè gòl. M di wi anfan an fè gòl, anfan Mbappé, li balon dò. Lap fè blag. Men Benzema ap jwe nan nivo trè serye. Li kapab toujou gon andikap paske nou konnen l pa jwe pou seleksyon fransèz lan, Deschamps pa janm rele l. Men Benzema, ann imajine yon minit ke Benzema fè double chanpyona Champions League avèk Real Madrid e ke li skore, li detèminan an demi final e an final, li kontinye ap fè gòl jan lap fèl nan La Liga, Benzema Ballon d'Orizab. E lèm di Benzema Ballon d'Orizab la, m pa metel nan top 10 nan, m metel sou podyòm, m metel nan 3. M mete l nan 3 paske le type l ap jwe byen. Li te toujou bon teknikman. Mentnan li gen konfyans nan tèt li. Paske pou w fè gòl sa ke Benzema fè nan premyè mitan an, fòk ou di ok m se yon gason. Gen granmoun sou nou mesye. E l fè l avèk yon san fwa. Ok e kòmsi li fè l menm jan avèk dam ki konn ap fè live sou Facebook lan. Li di prenez note! Epi l fè gòl la. Ann ale.

Tout moun ap travay. Tout moun ap ede nan tach defansiv yo. Lè Benzema, lè Valverde, poutan, ki te nan liy datak la, mesye yo se yo menm ki pou fè lè premyè entèvansyon yn fwa ke yo pèdi balon an. E dayè, yo fè majè pati match la kote ke yo pa gen balon. A 60 pousan, dans l'ensemble du match, a 70 pousan an premyè peryòd se te Barça k tap fè jwèt la. Donk Benzema ki te trè bon. Dekwochaj li yo sa mache. Dekalaj li yo sa mache. Remiz li yo te enpòtan. Li patisipe nan lè tach defansiv. Benzema chapo bèbèn. E dayè Benzema rete sou 7 match nan Liga kote ke lap fè gòl. 7 match nan Liga kote ke li fè omwen yon gòl. Donk lè w gon jwè ki gen otan de regilarite. Ou gwo ekip ki gwo fòs kolektiv tankou pa Real la, ki gen de jwè deksperyans tankou pa Real la, yo kapab jwe bèl foutbòl. Yo ka pa bon a regade. Ok? Yo pa Manchester City. Yo pa Manchester City, men ekip Real Madrid sa a, meyè fason pou bloke l, bloke l an mas. Bloke Real an janvye, an fevriye. Paske Real Madrid depi ou kite l jere mwa davril li, al tann li an me, al tann li an jen. Ou pral di ke etc. E Real Madrid li pa gen bèl foutbòl. E Real Madrid Vinicius rate anpil gòl. Wi li rate anpil gòl men il n'a que 20 ans. Kiyès jwè ki gen 20 ans la a part Erling Bro Haaland menm si li gen yon pasaj a vid kap jwe pi byen ke Vinicius. Ann ale. Kiyès jwè ki gen 20 ans kap jwe pi byen ke Vinicius. Li rate gòl wi li rate gòl. Benzema te konn rate gòl tou. Nou bliye? nan epòk Cristiano 2010, 2011, Benzema te konn rate gòl tou. Donk, li gen pou l travay finisyon l, li genyen pou l pran desizyon yo bokou pli rapid, paske dèfwa li tèlman ap fè grigri ke advèsè yo li l, yo devine sa l pral fè a, l vin previzib. Donk, li bezwen sa. Kòmsi enstantaneman, depi avan l resevwa balon an, l gentan konn kote l ap fè. Èske se yon pas an avan? Èske se yon sant? Èske l ap fè yon remiz? Èske l ap konsève? Èske l ap fè yon retrè? Li bezwen sa a. Li bezwen gen anpe plis detèlijans nan jwèt li, Vinicius. Epi fòk li travay frap de bal li. Fòk li travay e frap de bal li, fòk li travay efikasite l. Epi apre sa, m panse Vinicius se youn nan jèn ki tèlman, tèlman talantye a 20 an sèlman. Donk, reprenon. Karim Benzema, setyèm match kote ke l ap fè omwen yon gòl nan Liga pou Barcelone, fameux Karim. Antouka, l fè 9 gòl sou 7 dènye match yo. Zinedine Zidane, Vandredi gen moun ki di ke mwen deyifye Zinedine Zidane. M pa deyifye Zinedine Zidane. Mwen ba li sa l merite. Paske an Ayiti, nou gon tandans, o, kotch lan l pa mete grif li sou ekip lan. Li pa mete pat li sou ekip lan, li pa gen pat. Li pa gen yen bèl gen gen bèl gen pye. Nou gen tan bon se vre ke ou pral dim ke ki sa ki karakterize ekip Zinedine Zidane paske depi ou pale sou ekip Klopp ou wè son jeu a une touche de balle à haute intensité. Ou pale sou ekip Guardiola ou wè se a une touche de balle jeu an devyasyon bèl elaborasyon konstriksyon de jeu. Ou pale sou ekip Mourinho e bon pa Mourinho sa non Mourinho Inter nan pa egzanp paske Mourinho sa se se du grand genre de pase paske m sonje m gon ti tan pou m pale de Manchester United Tottenham nan men Mourinho se termine. Son fason de pale. Pou montre donk. Mourinho dans le temps, Mourinho Inter de Milan ki te mete but fas a Barcelone pou l te elimine l nan demi final. K al mete menm but sa ankò fas a Bayern an 2010 lan, depi w parèt ou wè ekip sa gon solidite defansif, ou wè ekip sa li gon jeu dirèk, 3, 4 pas li rive l destabilize w, li fè gòl. Ou pa kapab karakterize ekip Zidane yo. nan youn lane ou pa ka di se lekòl de Guardiola ou pa kapab di tou se lekòl de Mourinho. Sa je suis d'accord. Mwen fè nou konsesyon sa a. Zidane pa mete bank li sou ekip. Fine. Men, Zidane se sèl coach nan venteyinyèm syèk la ki pran 3 Champions League swivi swivi. Eske yon triple an CE kapab yon aksidan de l'histoire? Eske yon coach ki fè Yo triple konsa, yo triple osi istorik eske son aksidan de parkou? Eske son priyè l fè epi l genyen? Son priyè l fè l e moun li gen nou pa pral se pa Glasgow Rangers li genyen, se pa Granada, se pa Udinese Calcio. Li genyen fas a Atletico, li genyen fas a Juventus, li genyen fas a Liverpool. Nou retire Atletico men li genyen fas a de zansyen chanpyon. E Liverpool se pa e e Juventus se pa pou san rezon l pèdi 7 final de Champions League. Si l ka pèdi 7 final se paske l te kalifye pou yo, sa vle di se yon ekip ki regilyè an Champions League. Li fin gen, li fin genyen fas a Liverpool an 2018, tout moun di wi boulad, bou de, tout ce que vous voulez, bou, erreur de Karius. Men se menm Liverpool sa ka pral kraze konpetisyon an la sezon suivant. Zidane annik ale. Zidane ale epi Real efondre. Zidane tounen, Real rekanpe. an Oktòb, laprès espanyòl gentan ap di Zidane sou laselèt, Zidane prale, y ap site Poketino, y ap site tout moun ki pou vini ranplase l, epi l genyen kasiko a. Tout moun kalme. An janvye ankò Real Madrid ap vasiye, yo di Zidane prale, epi l jwenn fòmil ganyèt lan. Paske, Zidane sa, mwen t ap di l vandredi, majorite jwè ki nan ekip Real Madrid sa yo, mete yo nan City yo p ap jwe, mete yo nan Bayern yo p ap jwe. Majorite. Mendy pap jwe? Nacho? Eder Militao? Lucas Vazquez? Le tip se yon jeni. Bap foutbolè nou konn sa li ye deja. Men antrenè a son jeni. Fòk nou ba li sa k pou li. Nou pa kab souzestime l paske li pa gon foutbòl tip. Mwen menm mwen di ke Pierre Jean Paul m tap fè deba sa avè l nan radyo a. Mèsi Pierre Jean Paul tu m'as inspire. Foutbòl Zidane nan, ok? Zidane gen yon foutbòl adaptatif. Ok? Zidane gen yon football sa e mwen kreye l pou li menm. Adaptatif. Zidane, jou vini an l pran w. Jou vini an l pran w. E mwen di nou sa. Real Madrid, Zidane nan, bloke l an janvye an fevriye. Depi w kite l pase avril, al tann li an jen. Gade sa l fè Barcelone nan ui sant la ane pase. Barcelone ap dodo beyè epi l fè 10 viktwa. Taw, taw, taw. Pa gon match referans. Pa gon match ou ka di Real Madrid te bèl. Men li gen formule gagnant lan. Zidane. li adapte l an fonksyon de advèsè lan. Sa k fè ke ekip Zidane pa previzib. Lè n t ap di ke m panse ke Zidane ka ba yon kou Marcelo, yon kou Valverde a, dan ma tèt, m t ap panse a mitan teren. M pa t janm panse a Valverde kòm nan liy ofansiv, kòm demi ofansiv twa pa egzanp. E sa mache. Li gentan konnen ke Koeman pral ouvri zèl li, l ap mete senk moun nan mitan teren an, ebyen l mete senk defansè. Li mete Valverde! Lè ekip la ap atake, li se atakan. Imedyatman ekip la pèdi balon an, lè l pèdi balon an, donk lè li nan, pa egzanp, nan 30 mèt Barcelone nan, li demi dwa. Lè li nan mitan tè, li elye dwa. Lè li nan mitan teren an, li demi rekiperatè. Imedyatman bal sa kòmanse rive nan 30 mèt pa Real Madrid la, li arye an lateral dwa. Kòm pa gen imaj pou m ilistre sa m ap di yo, ann al gade match yo la. Ann pataje, kòmante, Dany di nou sa deja wi, pataje, kòmante, like. Donk, kou Valverde a, Zidane, bizou zizou, e kou balon dò li ye. Kòm pa gen balon dò pou kotch yo, pa gen moun, kiyès ki te imajine Valverde kòm demi dwa? E sa a manje. Sinon, bay gad la, kòm elye dwa, li pa t demi dwa. Kote li te ye sou teren an? Epi afè li konnen pral gen 5 milye de tèren, ebyen li jwe avèk 5 moun imedyatman li pèdi balon. E Lucas Vazquez jwe kòm yon lateral dwa nòmal nòmal. Pa gen Vazquez k ap monte drible, santre, nou konn Vazquez lan li trè konsa, li anlè anlè. Ebyen li te jwe yon Vazquez kalm. Byennantandi, lè Vazquez vin blese nan 43 zyèm minit lan, yo menm pale de fen de sezon pou li, yo monte Odriozola e sa te aranje lè zafè di Barça. Sa ede Barcelone. E se nan moman ke Odriozola la a ke Alba pral pase pou l fè sant ki kondi a gòl Barcelone nan. Banm gade sa nou di m. Nou sonje sijè a ant Real, Barcelone, Atletico kiyès k ap ranpòte Liga a? Poukisa? Ann ale. Bon m wè moun mwen yo. Poupe Jouvania di Zidane son jeni wi. Ou wè jan m lage l son jeni. Ce type c'est un génie wi wi m dil konsa menm ok sal sot fè vwazen se li menm li pral fè Liverpool sa e fanatik real kap jubile Faustic Delva mwen monte nan live lan nou konnen l deja depi nou monte nan live lan mwen menm m di nou sa pataje kòmante like se nou k pou sipòte m paske Jamayiken pap sipòte m Trinidadyen pap sipòte m.

Il est apathique. Kòm si li ka monte l fè yon de ti jès epi chita. Sa se kotch, sa se moun, sa se, sa se trè de karaktè moun nan. Gen kotch tankou Pep Guardiola ki fè ti jestyèl ki pale anpil. Men Zidane, l ap fè de kanpe. A la rigè twa kanpe. Men mwen gen enpresyon ke diskou ok diskou w davan match zidan e diskou w nan dezyèm mitan zidan li vrèman denpòtans kapital li gen kapasite de lidè sa ok paske ou kapab on jeni ou pa on lidè paske lidè a fòk ou enspire moun se pa di moun fè sa si w di moun fè sa ou gen otorite sou moun nan gon diferans ant on lidèchip e otorite otorite a yo ba w pouvwa sou moun nan ou di e gade netwaye la ban mwen Ok moun yo netwaye nenpòt kòman. Lidè a l ap pran bale, l ap di n ap fè l konsa. Fè l agoch, fè l adwat. Li enspire pa laksyon. Li fè moun nan fè bagay lan byen. Paske otoritè moun nan gen dwa fè l, li fè l pa byen. Lidè a li asire l ke l akonpanye w, li motive w pou atenn objektif fikse a. Se sa Zinedine Zidane. I know, okay, thank you. Donk Zizou se un peu de tout sa. Paske Zizou, fò n sonje Zizou, paske m konnen gen fanatik Brezil ki gen pwoblèm a Zizou, èske se pa la pwoblèm nan sòti? Pale avè m klè. Men kòmantè yo la pale ak chichi. Paske mwen menm, mwen leve nan anviwònman ki pa t moun konn kòmsi y ap plede gade foutbòl. M leve yon pakèt fi, moun pa t konn gade foutbòl lakay mwen, bagay konsa pa egziste. M kòmanse gade foutbòl dayè an 2004, trè ta. Donk, ok. Mwen leve nan yon anviwònman kote ke jiska prezan se, m ka twonpe m, nan piblik fanatik foutbòl an Ayiti, nan fanatik foutbòl aletranje, byen antandi, 70 pousan se fanatik Brezil, 20 pousan se fanatik Ajantin, 10 pousan se rès yo. Itali, la Oland, Lalmay, Lespay kounya chak moun pran ti 2 pousan pa yo. Se kòm si nan yon eleksyon, yon kandida fè tout vòt yo epi lòt yo fè 0 pwen 1, 0 pwen 2, eksetera. Donk se konsa m wè l an Ayiti. Donk m gen enpresyon gwo 70 pousan fanatik Brezil lan, yo pa padone Zidane 98. Donk malgre tout sa ke l ap fè avèk Real Madrid lan, il n'aime pas Zidane. Paske jan m wè nou mini, e se kòmsi m ta di w Zidane nan li menm sa l fè a s on bagay, s on bagay kèlkonk. Ebyen ok, Mourinho ta gen 3 Champions League. Pa vre? Apa Ancelotti m konnen ki pran 2 avèk Milan AC e ki chanpyon tou avèk Real Madrid. Ok, men Ancelotti se El Mister, Ancelotti s on veteran, s on eksperimante kontrèman a Zidane. Zidane pa egzanp, an 2007, 2008, Zidane potko gen diplòm antrenè. di dat 2011, 2010 se afè timoun li tap regle, timoun 15 ans, 14 ans, 16 ans li te li te nan Castilla. Donk mesye a fè yon asansyon, li pa pase pa Almeria a non. Li pa pase pa ekip sa yo. Li pa pase bon kounye a Granada ap souke kò l m pa ka pran egzanp Granada a sinon m pran lòt egzanp ou. Donk li jis monte nan ekip premyè Real Madrid lan e se sa ke yon coach pa egzanp tankou Pirlo poko ka fè. N ap ba l tan toujou. Li jis monte, li soti nan Castilla, li pran Real Madrid epi li pral bay se e, se e, se e, se e epi lap bay chanpyona tou. Paske fò nou sonje ke Real avèk Guardiola pase pa Loulou Enrique, li pat kapab pran chanpyona sou Barcelone. Donk li vini di ok Barça, nap fè la tour de rôle. Pa gen bagay Barcelone ap fè 3 chanpyona, 4 chanpyona mwen map gade. Li vini li challenge sa. Li te gen Cristiano Ronaldo, wi se vre li te gen Cristiano Ronaldo. Men sezon dènyè, li chanpyon avèk Ramos kòm meyè bitè. Se ti pilè briyan, Zinedine Zidane. Ba l sa l merite. Ou pa gen Ramos, ou pa gen Varane, epi ou genyen Lionel Andres Messi anfas ou epi ou fè Messi twoub, m pap di tres paran non paske tout balon dò sa yo, si soulye dò mesye met granmoun sou nou, m pap janm di Messi tres paran kou, il s'agit de Messi, nou pa, nou souzestime Messi paske nou wè lè Maradona te mouri, nou tout fanatik foutbòl dan le mond nou rekonèt li son jeni, Messi son jeni, m pap janm oze di yon jeni tres paran, l te twoub. M kite sa pou fanatik Messi yo. Donk ann avanse. Zidane, sirkwi preferansyèl li nan match lan, Se te adwat. Vazquez, Valverde. Vazquez, Valverde. E imedyatman ke li pèdi dabò Vazquez, li monte Odriozola, sa kòmanse diminye epi ou santi ke Barça kòmanse ap etale zèl li davantaj. Barça te toujou gen posesyon an wi, men Barça vin bokou pli danjrez. nan dezyèm mitan. Epi lè l vin retire Valverde, epi ban sa di ebyen ok ann ale, n ap kouri, n ap fè, n ap fè keka epi y ap bouskile ekip Real Madrid la, men ki te rete fèm kanmenm. Donk, Valverde, Vazquez, se, n ap sonje se mesye sa yo ki a la baz de ouvèti skò la. Valverde pran balon l, l akselere nan laks, li jwe pou Vazquez k ap pral santre. Menm sirkwi preferansyèl sa. Donk m panse se la, se la ke Zidane jwenn kle match la. Li fin jwenn kle match la, li mete l nan pòch li. Donk pou mwen li pa t ka manyen l ditou. M gade kòmantè yo. Greg ou pa bezwen ri, ou konnen konsa menm gen li ri. Ok, merci Dange ki di Chichi wap byen pale. Thank you. Bernadette Jean Louis m wè k monte nan live la, nou konnen l deja e triple l ye wi. Pataje premye gòl. Kòmante dezyèm gòl. Like. Twazyèm gòl. Kòmantè yo mèt nou mèt voye ti bizou pou Chichi thank you. Ok. Delfort di nou depi nou monte nan live la se pataje, kòmante, like, pataje. Gerard Louis di Guardiola se inik antrenè ki ranpòte tout sa ki vin sou wout li. M pap konpare l a Guardiola non, m ap di ke le tip il est brillant. Se sa m ap di wi. Paske èske nou dakò ke Champions League lan se pi gwo konpetisyon ki gen an Ewòp? Wi. Donk. Menm jwè a, pou l balon dò, n al tann kisa l ap fè nan Champions League. Nou pa tann kisa l fè nan Bundesliga, ni nan Premier League. Nou tann yo aprè. Men premye kritè la de seleksyon an, kisa w regle nan Champions League? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as proposé? Kisa w kreye? Ki valè ajoute ou mete pou ekip ou? an Champions League, se sa. Donk, si nou dakò se la pli gran dè konpetisyon, dè klèb, si nou dakò ke nan deseni sa yo la a, ok, de 2010 a 2020, e la nou nan yon lòt deseni, si nou dakò ke nan de deseni sa yo la a, se Zidane ki pran 3 Champions League, fòk nou dakò tou ke l son gwo antrenè. Idantite ekip, wi l pa gen, m konsede sa, Men li gon foutbòl adaptatif. Se mwen k bal karakteristik lan. Di Zidane sa m wè. Jou Villiers se konsa l bon. Jan Zidane jwe ak Celta Vigo, se pa konsa l jwe avèk Atlético. Jan l jwe fas a Barcelone, se pa konsa l jwe fas a Juventus. E Zidane, Se vre, dan l tan, y avè le trio Bale, Benzema, bbc, Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo. Men Zidane gen 2 zan la. Depi lè Zidane tounen nan ekip sa an 2019, nou kapab di se a zong li l ap travay. Perez di pa yon goud ap depanse. Perez di l pap siyen menm pou yon goud. Pa gen okenn jwè l pral achte la. Ebyen l retire l travay sa l genyen yo. Eder Militao ki tap vreman titube, ki li te la pa egzanp nan moman difisil, moman noir ekip lan, epi li bay Militao konfyans. Militao santi l gran defansè. Sa m di. M gen presyon lè ale sou mwen. M gen sou m santi li gou wi. Oh! Bon m ale pi vit. Donk. M'panse m'di twòp bagay sou sa. Zinedine Zidane chapo, Real Madrid chapo. Banm gade eske nou reponn kesyon yo paske lè al kouri kite Chilòv m ret la non Zidane, Real, Zidane, Real. Apèl wi, apèl elo 37 26 85 47 mete Paris ak Jakay la deyò m wè tou paske Paris ak Jakay e nou l ye se pa yo. Ok WhatsApp selman m pa konn sa Greg fè telefon Chichi gen pou fè a WhatsApp only wi m sou pa gen megabay pa rele Heheheheheh Ok paryaj lakay mete paryaj lakay la deyò pou Chichi game over Chichi game over Chichi game over paryaj lakay se la pou parye www pwen ou respire paryaj lakay pwen ou respire ankò epi kòb se konsa l ye ou pa kouri sou sit la non paske si w kouri ou p ap gen fò w reflechi avan w parye. Demen gen Champions League, lè nou pral parye, tanpri, tanpri reflechi avan. Pa parye sou kont ekip yo. Paske Champions League, tip de konpetisyon sa yo, se pa ekip ki pi an fòm nan jeneralman ki genyen, se ekip ki mye jere 90 minit lan. Se pa ekip ki te rete sou 30 viktwa, bon, ok, jegzajè. Se pa ekip ki te rete sou 10 viktwa oubyen 15 match san defèt lan ki genyen l, se ekip ki mye jere. match ekip li vini li vin avèk plan de jeu l ou pozel kesyon li reponn ou li baw defi ou reponn li baw defi ou reponn ou bal defi li reponn se li se ekip sa yo ekip ki rete nan match lan pandan tout 90 minit la paske 10 segond de dekonsantrasyon ka fè yon ekip pèdi yon match li ka fèw pèdi yon tit olenpik pa egzanp yon meday olenpik yon meday dò ou ka pèdil

Poukisa ou pa fè math an liy? Match an liy, m pa fè match an liy paske m pa gen dwa dimaj pou sa. M t ap trè kontan fè match an liy, malerezman. Apèl la ale, Gregi? W ap chèche l wi. 37 26 85 47 E kilè Barça ap jwe? Barça ap jwe weekend pwochen bro. Barça pa nan Champions League.

Wi depi lagonav.
M salye tout moun ki lagonav yo merci paske nou renmen chichi game over merci paske nou sipòte show a m kontan tande w ann pale ou konn sijè a deja real barça atletico kiyès ou panse kap chanpyon d'espagne. Gregy wap bay apèl la wi. Ok Robenson Auguste dim Chichi Coman poko janm bat yon gwo ekip Sa se vre Sa se vre Allo Allo
Allo bonsoir Bonsoir Vire profil sa ankò m wè Li sanble yon moun m konnen Chilove Wi wi se Chilove An chè an os an espri. Map tande w depi Brezil. Oh m salye tout moun ki brezil yo map aprann pòtugè by the way m salye tout moun tout moun tout moun tout moun ki brezil yo Allo. wi wi map koute w mèt pale wi.
Map tande w depi Brezil m ekri kòmantè ou pa janm li kòmantè m yo. Oh kounye a an bay li live an bay li live paske li pa fasil pou m wè tout kòmantè yo.
M ekri w epi tou m toujou pataje l nan yut group. Merci. Mwen renmen tande w. Merci beaucoup. Malheureusement, m pa, m pa konn non an, m pa, ou pa di m kiyès.
Ou pa konn non an? Kòman ou rele? Mwen rele Wilie Pierre. Wilie Pierre, merci paske ou renmen Shishi Game Over. M renmen lè nou rele pou nou di m kiyès paske lè sa m santi ke m nan yon vrè konvèsasyon. Mèsi.
Se yon plezi. Bondye beni w. Merci beaucoup Wilien Pierre, gras Bondye sou ou tou. Ok, Placide Charles merci pour les 150 zetwal. Fò mete l o pluriel wi Darline, tu fè la liaison. 150 zetwal paske se pa youn li voye. Alo.
Alo. Wi, bonsoir.
Bonsoir. Se kiyes? Nap koute emisyon depi brezil. Oh brezil branche hello brezil brasilao. Ok
bon janm wè real ap jwe a la chans lan minim pou real pata chanpyon.
Yo an konfyans. Alo. Ya ya ou met pale wi. Si apel la mal pase. Non m tande w. Alo.
Pa tande m nan live la pale avem direkteman nan telefon nan e sa valab pou nou tout kap rele chichi gen pou fe le nou rele m pale avem nan telefon nan ooh peti baby pale avem direkteman nan telefon nan pa tande m nan live la. Alo. Ti bebi Alo, map koute ou. Alo?
Wi, bonswa. Bonswa. Ou bèl bebi k rele m wi, kote w branche?
M branche depi Chili. O, m salye tout moun Chili. O, hablo español. Cha! Ok, m kontan. Kòman nou ye? Mwen dyaspora m nan branche. Kòman, kòman w ye? Fanatik ki ekip ou ye? Kòman w te wè klasiko an? Kiyès ou panse k ap chanpyon?
Ya, mon chè, e daprè mwen menm, Real ap, Real ap chanpyon. Si yon moun pa vle konn Zidane kòm yon gran antrenè, lè l pran kat Ligue des Champions, l ap konprann sa.
Bon, m di nou sa fanatik Brezil yo gen avèk Zidane. Yo pa padone l 98. Bon, sa se kontrè. Alò?
Wi, wi, ou mèt pale wi.
Wi, m di, si yon moun ou pa vle konnen Zidane se yon gran antrenè, lè l pran katriyèm lig dè chanpyon an, y ap, tout moun pral di lè sa l pral mete mete chapo ba Zidane, y ap di se yon gran antrenè.
Ya, bon kominikasyon pase mal malerezman men m panse w t ap pale de Zizou kòm yon gwo gwo antrenè. Christian, dènyè vèsyon gason an dawonlod li. Ok. Donk mete zou. Ok mil fwa w bak senti real ap ranpòte liga a paske li an konfyans epi ap peti kou barça a donk pakou barça pi di ke real. M te bay rès m te bay kòmsi tout match ke yo rete fèm sonje sa nan fanbase an fèm sonje sa nan DM yo poum pote pou nou rès match real rès match liga ke yo rete match barça tou. Wi alo nap pran yon dènye apèl je panse.

Mwen fè yon kòmantè sou Facebook la, m wè w pa li l. M pa wè l. Donk mwen voye l nan inbox ou la. M pa wè l. Ou konnen m gen anpil kòmantè k ap monte. Si w antre nan, si w antre sou WhatsApp la, w ap wè mwen a bon nimewo pa pèn ekri w. Se mwen menm. Mwen voye yon foto ba ou, m di w sa se kòmantè mwen fè sou Facebook la. Donk sou kesyon Zidane nan, m wè w ap byen pale jiskaprezan. Mèsi. W ap byen pale jiskaprezan sou kesyon Zidane nan. M renmen apwòch ou fè yo.
Merci beaucoup. Wi Sofia di, ok. Kòm wap fè emisyon an, donk m pral fin swiv ou sou Facebook e m panse ke nap gentan pale plis sou sa paske m pa ka kenbe lè a nan menm. Merci beaucoup, merci paske w sipòte Shishi Game Over, m trè kontan paske se nou menm ki pou sipòte l, se Ayisyen ki pou sipòte Ayisyen, ok, se no no more. Nou pap ka frape l ankò. Se ayisyen ki pou sipòte ayisyen paske Nijerya, Gwatemaltèk, Ondiryen pap vin gade chichi se nou menm ki pou sipòte se pa sèlman chichi hein lòt moun kap fè live tou se nou menm ki pou sipòte yo ankouraje yo paske sa m pa konn pou lòt live yo men chichi gen move mande yon lojistik tèt chaje. Son ekip ke li. Li mande yon lojistik tèt chaje. Paske nou wè m chita la, nou wè m gen ekran, sa se pa de l'affaire de chichi. Nou wè abòde, kòmante, like, se pa chichi. Nou wè m live sou Instagram, live sou Facebook, se pa chichi. Mwen makiye, se pa chichi, se tout yon ekip. Donk lè w sipòte, ou pataje, ou kòmante, ou like, ou voye etwal, ou ankouraje tout ekip lan, ou ankouraje pitit adoptif mwen Delfò. Delfò, jore Instagram. Mèsi. Ok. Mèsi Nader René, Luders Morin di Shishi so ZZ ou ye lè w dèyè mikro tou. Oh thank you! Ou konpare m avèk yon jeni tankou Zidane, m santi m emu. Instagram, men Shishi wi, download kòmantè yo mwen. Ok, analiz ou yo toujou byen balanse, bravo. Ener Darielus, bon m toujou vle rete konsekan avèk G-Love, m pa panche ankenn kote, ok, m di sa m panse. M jis di sam panse e mwen menm si yo mèt yo mèt relem ba nan Zidane fòk nou kòmanse bay Zidane mesye sa li merite. Demen Paris Saint Germain Bayern Munich nan Parc des Princes Daniele Orsato son anbit ki pote chans a Bayern paske se li menm ki te ofisye final Champions League 2020 ke Bayern te bat 1 zero fas a Paris an son italyen li ye se li menm kap pral jere match lan demen. Epi demen tou gen Chelsea fas a FC Porto, m gen deklarasyon, m gen lòt bagay men m pap gentan pataje yo avèk nou nan Champions League. Se sak fè, m ap lage l wi, se sak fè nan jou yo la Shishi Game Over pral everyday. Si nou vle Shishi Game Over fèt chak jou, bon weekend nan m ap kite l pou Gregi bwè sèvesa, donk si nou vle ke Shishi Game Over fèt di lundi au vendredi, Paske samdi dimanch lan, m ap kite l pou Christian jwe baskèt, m ap kite l pou Derline al nan pisina, m ap kite pou Gregy bwè sèvesa, m ap kite l pou Delfort estudiar, nou di m pa pale espanyòl m ap pwouve nou. Donk, si nou dakò, nan jou k ap vini yo la, pou Chichi Game Over fèt, di lendi o vandredi, pou pa gen brek pandan semèn nan, mete kè pou mwen. Oubyen mete etwal. Mete kè, mete etwal. Mete kè, mete etwal. Instagram o la! Opson Telo di ou pale sou moun Instagram yo. M regrèt, mwen regrèt. Si nou wè m pale sou moun Instagram yo se Delfort ki fè sa avèk Christian. Ok, Sugar di lè w di nou pou nou sipòte tout live, ebyen epav nou ye? Non, non, non, pa di sa, nou pa epav, men nou ka sipòte yo. Ok, Luc Doris di èske Real rete match avèk FC Séville? Mwen pa genyen lis match yo la. M te ka chèche l pou nou la pou m ba nou l men l pral pran m yon ti tan. Men mwen pwomèt nou. swa nan game over mercredi oubyen nan game over vendredi e pitit adoptif mwen Delpho ap raplem sa poum vin ba nou rès match Real m adoptel wi m pa bezwen rayil pou sa rès match Real rès match Barça rès map tou fèl pou tou lè 3 konbyen match Atletico rete konbyen match Real rete konbyen match Barça rete m pwomèt nou sa map fèl pandan semèn nan ok.

Du lundi au vendredi a 6 zè 30 m poko ka t gade kè gade kè mete etwal tou gade kè si nou vle pou show a fèt chak jou du lundi oh instagram bizi a kè nou nou si ok nou si gade kè oh my god nan fèm pleure shishi pale portugè m m poko kapab a 10 pousan m download li sèlman wi español la m ka pale portugè la ap pran m yon ti tan men m panse d'ici juillet map map jere l.

Ooh Christian ou jus wonderful. M jwenn m jwenn li wi. Christian, se kwa sa? Tout rès material ou? Si w fè rèl ou ap fè Barcelona avèk Atletico a wi. M pap ka fè l konsa cheri fanatik Barça ap manje m. Non, n ap pran san n pou nou fè l n ap pran san n pou nou fè l. Ok, nou renmen adaptatif lan nou konnen m ap kreye. M toujou kreye. Gade kè m genyen. Instagram se avè nou m ye la wi. Bouch ou gou chichi ou jere fanatik ou byen. Oh se fanatik mwen fòs mwen ok si m pa gen fanatik m pa bezwen fè chichi game over m ka jis chita bò savann nan la mache pwason mache prestij sorry epi mwen a Derline n ap bay blag epi nou pale foutbòl si m monte live se pou nou m monte live tout sa m ap di yo la m ka di yo nan RTVC avèk Michel Joseph menm si l p ap konprann anyen m ka di yo avèk Jhonny Ferdinand. Michel e moun mwen ye. Ok, Wanivens Faustin di, tout koup li fèl byen. Merci, sa se lide de Derline. Ok, Vincent Jordany di li fete Real, li rete Real Betis, Villarreal, Bilbao. Sa se moun kap banm rès yo wi. Ok. 35 èm joune Real, Séville, Barcelone Atlético Son gran jan de zen jou sa se pou m fè live maten midi swa Opson Telo di Instagram is the best Pa pa lage l konsa Facebook Kòman nou ye m pral ale wi mèsi a tout moun k ap voye kè Greg a tout kè m ap resevwa la cho a fòk cho a fèt du lundi au vendredi a 6 è 30 nan jou yo m p ap di ki jou non ou konnen pou yo pa pran ide a. Meni gade kè Instagram dos menm bagay moun Instagram mete kè an kòmantè gade flè gade kè gade flè gade nou wè lavi chi love lavi m pa fasil m pral ale wi timoun demen 3 zè fò n fè fich nou sou paryaj lakay si w nan live la ou poko gen kont sou paryaj lakay ou prale sou www.paryajlakay.com.

Nou ap enskri yo tou gen 50 goud pou jeu demen sou Paris Saint Germain fas a FC. Sa w gen la? Paris Saint Germain nan li wi fas a Bayern epi wap kapab parye tou sou Chelsea fas a FC Porto. Match sa se a Séville ke lap jwe. Nou konnen an Angleterre Corona chita. Epi euh. Panal se sponsor ofisyèl show a. Panal se yon gwo gwo televizyon ke lap bay nan var la kap fèt nan final Champions League la. Donk abone a chanèl YouTube Chilòm Ferrer pou al nan var sa. Nou konnen var Chilòm se toujou gran gran gran jan de kenkay. Donk degaje nou abone. Merci a tout moun ki tap swiv live la. M oblije ale wi timoun, lè a avanse. Demen gen Lig dè Chanpyon, vwa a paka Prepare. Donk mèsi a Gregy, direktè teknik, mèsi a Christian, direktè teknolojik, mèsi a Delfort, kowòdonatè cho a pitit adoptif mwen, mèsi a Derline, pa konn sa l ye, mèsi a Onalson, mèsi a tout lekip, mèsi a Ziggy, m konnen kote w ap gade w ap pataje, w ap ri, se pou sa n fè cho a, se anti stress e nou pa fè emisyon spò. Nou va fè emisyon spò isi a. Emisyon spò ke m fè a, se di lendi o vandredi a 2 zè 30 sou 94 pwen 5 lan, e m live sou Facebook tou. Donk nou gen chichi 2 fwa pa jou. Donk isi a n pa fè emisyon spò che nou. Se show n fè, se kè kontan. N ap ba w enfòmasyon, n ap fè analiz, epi n ap fè w ri tou. Si w pa ri, objektif la pa atenn non, peyi strèsan konsa, fò chichi fè w ri. So m ale. Nap wè mercredi, miércoles a las seis y media pa ok pou la prochèn sòti de Chichi gen pou fè Espayòl la jis mobil. Dènye di m pale, dènye m pale tande. Donk mèsi a tout moun tou vrèman seryezman m trè kontan tout moun ki te pataje, ki te kòmante, ki te like gracias, mèsi, thank you. M bliye jan yo di nan lang pòtigè sa. La pwochèn fwa. Donk, mèsi Instagram, mèsi Facebook, mèsi a tout sponsò Shishi Game Over. Si w vle vin sponsorize Shishi pou konpetisyon yo pral rive la, pran bonè. Paske m pa pral fè lis sponsò, 42 sponsò. Pran bonè paske sou nou gen line-up nou nap fè. Si w bezwen vin sou mayo Shishi Game Over yo, ou bezwen nan kalandriye Shishi Game Over, ou bezwen nan lòt bagay yo m pap bay yo pou yo pa vòlè ide m, 37 26 85 47. Gras a Dye, Bondye toujou ban m ide mwen.